Bonjou bonswa tout moun, byenveni nan koze kowona, se Doktè Egid Pierre. Sa se nimewo 272 nan, kòm ou konnen chak wikenn nou toujou fè le pwen sou maladi a epi nou gade chif a lapwi kòman sa ye e wikenn sa li menm se wikenn 28 me a. Ou konnen chak dènye dimanch nan mwad me yo toujou selebre fèt manman yo anndan peyi dayiti ou konnen tout sa yon moun pote nan kèl pou yon manman ke li la ke li pala anben yon mo spesyal pou yo epi semèn sa tou se te 75 yèm asanble jeneral loms òganizasyon mondyal lasante pi gwo otorite nan kesyon lasante kote jisteman l'OMS li menm li di malgre kovid 19 lan lemond li pa toujou prè pou l afwonte antouka yon gwo maladi son konsta denkapasite pou jere gwo ris yo, se sa ke l'OMS li fè konnen. L'OMS enkyete l sou jan ke y'ap leve mezi pou frennen pandemi yo paske yo bezwen done, nou pa ka rete avèg sou evolisyon maladi a. Men bèl salitasyon pou tout sa k'ap koute n, tande n sou Facebook, YouTube epi tout zanmi Oditè Radyo Megastar yo, Enben nou toujou an plèn pandemi de Kovid 19, gen plis ke 6 milyon 310 mil moun ki deja mouri de maladi a avèk yon to de letalitè de 1 pwen 19 pousan Ou konnen te gen plis ke 531 milyon 400 mil moun ki te fè maladi a. Jounen jodi a, ka aktif yo, sa vle di moun ki pote maladi a, se plis de 23 milyon moun ki pote maladi a jounen jodi a. Gen plis ke 1 502 milyon moun ki te geri kote vaksinasyon, pli de 66 pousan de la popilasyon mondyal deja vaksine, se pli de 5 milya 184 milyon moun ki yo menm resevwa dòz vaksen yo. Nan peyi Dayiti, sitiyasyon an trè kalm, sitiyasyon stab, ben jiska prezan se 835 moun ki mouri de maladi a e nou jwenn statistik ki valab jiska 17 me, selon Direksyon Laboratwa Epidemyoloji avèk Rechèch, ben, yo te fè 247 nouvo tès, 10 nouvo ka, toujou zewo nouvo moun ki mouri, zewo nouvo moun kouche lopital, pi de 96 pousan moun rekipere swa 29669 anndan peyi Dayiti, to de letalite se 2 pwen 71 pousan e kote vaksinasyon antouka moun ki vaksinen konplètman se plis ke 129323 moun ki vaksinen konplètman Anndan peyi Dayiti. Ou konnen genyen yon epidemi la varyòl di senj ki li menm gen tandans ap pran teren nan mond lan anben pa gen okenn lyen antr varyòl di senj e vaksinasyon kont Covid 19 lan pou moun ki ta toujou vle kwè nan move pawòl. Anben, kòman sitiyasyon an ye an Frans? Anben, ka yo ape diminye malgre kanmenm genyen de ka de tanzantan k ap ogmante men gen yon gwo diminisyon De 80 pousan, pa egzanp, nan yon semèn nan kantite ka nouvo ki genyen nan peyi Lafrans kote ke gen bon jan amelyorasyon, ke se swa nan lopital yo, desè, kantite moun k ap mouri yo menm, k ape Diminye tou. Anmè, konfinman an toujou demere wi a Shanghai. Yo prevwa kanmenm relouvri lekòl yo an jwen. Gon etid amerikèn ki soti ki montre ke moun ki te gen covid yo, yo gen 2 fwa anben posiblite, chans pou yo devlope pwoblèm respiratwa oubyen Anboli pulmonè. Vaksen Pfizer li efikas pou mwens timoun ki gen mwens ke 5 an yo, an 3 dòz. Anben, de tout fason, se yon dozaj ki 10 fwa pi piti ke sa yo yo itilize pou granmoun avèk adolesan yo. Kore di Nò ka yo ape diminye depi Yon semèn, pa bliye kore, prè de 70 moun mouri ofisyèlman. Gen anpe plis ke 100 mil ka vandredi a, sepandan ou konnen o debi mwa a li te pli de 390 mil ka pa jou. Enben, gen plis ke 3 milyon moun ki yo menm te gen ti fyèv la oubyen gen ti fyèv la nan peyi Kore di Nò ou konnen ki gen pli de 25 milyon abitan kote yo dekrete yon eta dijans maksimal anndan peyi sa a. Bon, wala, an nou wè kòman chif yo ye, sitou pou peyi yo ki plis frape yo, pa egzanp Lèzetazini Damerik gen plis ke yon milyon moun ki mouri de Kovid 19, plis ke yon milyon 31 mil moun ki mouri de Kovid 19, yo gen plis ke 2 milyon

dòz vaksen. An nou wè pi pre nou, peyi Repiblik Dominikèn, gen plis ke 4,370 mil moun ki mouri de Covid 19, e yo distribye de 15 milyon 600 mil dòz vaksen, Kiba gen plis ke 8 mil 500 mil dòz vaksen, e yo distribye plis de 36 milyon dòz vaksen. Pa la donk, n ap toujou mande moun yo pran prekosyon. Viris lan toujou la paske se pandan ke l pa fè twò dega pou kapab prepare pou sizoka li ta ogmante anben pou ke anben pi ta pa pi tris. Donk toujou pran prekosyon. Pa bliye pataje emisyon sa a, abòne tou pou plis moun yo menm yo kapab tande epi n ape ba w randevou a la pwochèn.